Nou pral frape humm Nou pral frape Potko gen kriye e kounya t pral gen kriye chinwa Nou pral frape yo trè trè trè trè trè fò Ayy sezon 2 a m vle m vle ba nou baay baay Gade Yow m tèlman gen baay m anvi fè menn Anfen Nou konnen m pa renmen pale m pa renmen pale afè m paske gen e pa nou sèlman t la. Gen Gen lòt moun la E pa nou sèlman kap gadem Nou pap di Nou pap di sa nou pral fè men Nap vin Nap Shit Bon bon banm pa di anyen Banm pa di anyen Yo mèsi chinwa mèsi e E avan tou avan tou kòman kòman kòman kòman nap enjoy ipi a kòman ipi a rive sou nou ki ki ki ki mizik nou pi renmen m konnen nou renmen bwisli anpil e sa w panse yo sa w panse son Son mizik son mizik e dayè apre live la apre live la e map bezwen atansyon nou map bezwen atansyon nou tout nou tout nou tout nèt an jeneral e pa sèlman chinwa tout chak grenn ayisyen chak grenn ayisyen e pa yon videyo t pral sòti men Saw panse a m bezwen nou fokis pou nou pou nou tout tande pou nou tout tande e map fè yon ti videyo e kote m pral m pral chante l E m vle atansyon nou tout, ke chak grenn Ayisyen ta gon Ayisyen anba l pou nou tout tande, pou nou tande mesaj la byen. E jan m di ladann nan, petèt sa k gen konsyans yo a aplike. M espere ke nou tout ap aplike, ap aplike e paske li trè enpòtan. Dre, Shoubitz e Marcus mete nou prè mesye paske nou konnen m pa m pa konn m pa m pa fin twò fò m pa twò fò Yeah chinwa Nou boukle e sezon 1 an la e nou sou iTunes toujou nou sou tout platfòm yo Kontinye achte, kontinye sipòte e pou nou pou nou pou nou rete kote n ye a menm si m wè kalèt la kalèt la misye misye pa misye pa vle ba nou devan non misye misye rèd ou konprann misye misye ret la men menm si menm si menm si n pa depase misye men n ap chita la dèyè l la n ap ret la ou konprann sa m di w e pi sezon 2 a depi wadèvè moun li ye a gade anba anba Nap mete w anba Eèch nwa nou nou nou boukle sezon 1 an e tout bagay byen pase e bon nou banm plis ke sa m te atann m pat atann mwen a tout bagay sa yo ou konprann e m te atann mwen a a m te konnen n ta pral fè bagay men nou Nou nou fè twòp nou fè twòp nou fè twòp nou fè plis ke sa e pa twòp non nou fè nou fè plis ke sa m ta m ta va tann mèsi mèsi anpil e m pap janm m pap janm sispann di nou mèsi pa gen mo pou m di nou mèsi e mèsi a jan m di nou an m bal se nou se nou on track pou m pou m di nou tout sa k sou kè m. Pase pale la konsa m pa m pa fòm eksprime l menm jan menm jan lentwo menm jan yon tèks anraje ou konprann pou m pou m pou chak nan nou chita n ap tande pou n tande frè nou k ap pale avè nou k ap di nou mèsi pou pil lanmou sa pou pil love sa pase lanmou an anpil lanmou an anpil nou ka pa rann nou kont nou ka pa rann nou kont e. On ti on ti on ti ayisyen on ti ayisyen ki ki rive endepandan ki rive la e se gras a nou m toujou di m toujou di m toujou di nenpòt moun nan sa whatever moun li ye a e e pa mwen menm e pa mwen menm pwisans lan se nou menm pwisans lan se foumi yo men menm m pa anyen. M pa anyen, m pa anyen, men pwisans lan se nou. Se nou, se nou. E nou ka pa rann nou kont kisa nou fè a, men yow, Khaled son, li koni nan le mond menn. E nou menm a, a, a, malgre nou pa gen aksè a kat de kredi, e pa nou tout. M kwè nan dyaspora gen 4 milyon yon bagay konsa. A 4 milyon m bay, m kwè kat, tout 4 milyon an gen, gen aksè a kat de kredi. E gad sa nou fè. Sa vle di nou son pèp lè nou nou trè patriyòt lè nou lè nou lè nou di nap sipòte pa gen anyen nou ka kanpe kont nou ka kanpe kont lemonn nou ka kanpe kont yon kontinan kont kont nenpòt gwo peyi l ye a konprann nou nou trè fyè nou trè mèsi mèsi anpil mèsi anpil e janm di nou an pa gen mo pa gen mo e kontinye achte kontinye sipòte sezon 2 a. M pral ba nou plis bagay ankò, plis bagay pou pou Yo! Sezon 2 a ma ma map separe l yon lòt jan tou pou nou chita, nou ka pran yon mwa, yon mwa nou chita nap enjoy. E di depi n parèt la ba nou entènèt la. Wè nan te nou te bay yon ti poz, ti bagay, ti souf. M espere peyi a byen Humm humm Nou. Mesye, m di nou sa deja, se pa, se pa, se pa manje m vin retire nan bouch pèsonn. E lè yon nèg fè siksè, m kontan menn, m kontan. Nou pa ka di nou jan m wè men menm, ap, lè yon nèg soti yon bagay oubyen yon nèg ap fè siksè, pou m monte m fè yon tweet oubyen m ap, m ap opine de bagay nèg a, pou m eseye rabese l, pou m eseye Paske m konnen, m konnen ki, ki, ki, ki tribilasyon nèg a pase nan studio, m konnen ki nwit li bat, m konnen nou nan, nou nan on etchèmay ki pa gen, ki pa gen gran choz vrèman, pa gen anpil bagay mesye, pa gen, pa gen kòb vrèman. Ou konprann? M konn ki nwit nèg la bat, m konn ki mizè l pase pou l ekri, ki reflechi l reflechi pou l ekri, m konnen konbyen nay li pase nan studio pou l fè sa, e m konnen E imilyasyon lal pran nan men sponsò etc e e poul poul reyalize yon video. Nan lè lè a soti yon pwodwi m nan menm domèn avèl e mwen menm ki pral pran telefòn mwen m pral fè yon twit a yon twit poum kraze tout travay sal fè a e pa vrèman genyen vrèman e e e e pawòl pawòl ka fè yon pakèt bagay. Sitou lè ou gen yon fanbase ki anraje ou ou ka a yon tweet ou ka kraze bagay nèg la ou ka kraze tout tout efò nèg la fè. Ou panse Bondye pral pran plezi nan sa non. Pase gen plas pou tout moun, gen plas pou tout moun. Ou ap fèl pran pran pran tan ou fè sa w ap fè a enjoy li men fin manje apre sa kite mwen menm parèt pou m manje. Mwen pa ka fin manje epi mwen menm pa ret lèm fin manje a epi ou pran telefòn ou nan gwo kè a gwo kè a li anpeche w ou pa ka wè yon frè w kap jwi nan fòk ou nan m pa dakò e mwen menm ki pou manje non mesye l pa ka konsa menn gen plas pou tout moun menn e sak fè Bondye fè Wendy li fè ou menm li fè wè tchèmay nou an nou chak gon w non. Nou chak gon yon pwen fò, nou chak gon yon bagay nou fò. Fanatik yo renmen nou chak pou yon rezon, pou yon bagay nou konn fè. Menm menm zè Edwa yo renmen m pou yon rezon, yo renmen, yo renmen e tan kon an pran egzanp Blaze one, Blaze one gen fanatik pa l. Gen fanatik pa l, pa pale yo depi w ap pale yo de Blaze one, pa pale yo de Wendyy. Paske yo blezwenn se se afè pa yo se pa yo a sa menm jan pou tout lòt nèg gen plas pou tout moun e pa tout moun kap renmen m tout moun pa ka renmen m kiyès mwen ye Jezi Kris fè tout moun pat renmen ni men menm tout moun a renmen non gen plas pou mwen gen plas pou ou gen plas pou si menm si gen mil atis gen plas pou tout moun nou tou le mil la ka sòti pwojè menm jou menm tan. Il suffit ke ou asepte ke ap toujou gen youn kap fè plis pase w. Epi nap avanse. Men depi ou toujou vle se ou t pou anlè se ou non li paka konsa paske epa ou menm kiyès ou ye? Kiyès mwen ye? Sa vle di mwen menm ki fò konsa pou m annik parèt boum boum epi m pa la gwo bagay ap fèt non menn se plan Bondye mesye nou paka devye plan Bondye ou te mèt te fè 2 milyon tweet pou eseye kraze sa kap fèt la ou pap kapab paske se pa ou menm kap fè lè sa ou pral an afè a Bondye e Bondye lè sa ou kiyès ou ye ou ka an afè a yo mesye il lè pou nou pou nou il lè pou nou pou nou chanje chanje vye mantalite sa men chanje vye mantalite a paske nou nan nou nan etchèmay pa gen anyen. Pa gen anyen menn. Pa gen anyen. Yon nèg si w pa met may la, si w pa si w pa met strateji pou w eseye viv. Sa k vin sove nou e paske nou nan epòk stream. Kounye a la nou ka stream, nou ka nou ka nou ka fè lajan antre nan pòch nou. Nou ka fè lajan antre nan pòch nou, nou stream, nou itilize entènèt la pou n pou n frape. E Bondye fè tan chanje. Nou ka nou ka fè yon ti tchotcho. Ou konprann men fò met may fò met strateji fò met bagay pou pou antre sa w ap antre a e sispann viv dan le si w ap viv dan le pase tou ou pral toujou egri freo pase tan chanje. Tan chanje, tan chanje, e pa menm bagay la, nou nan epòk stream kounya, nou nan epòk entènèt, ou menm wap kouri dèyè medya, menm medya kounya li menm se entènèt lal pran, nou wè nou wè medya yo fokis sou radyo ankò, afè kamyonèt, bis bagay sa yo se te 2010, 2011, 2012 menn, epòk barikad, rockfam, E epok me menm te gentan jwi nan sa tou e e e e blaze one diorzi tout neg sa yo yè nou te gentan nou te gentan jwi nan nan nan epok sa men tan chanje menn se pa se pa menm bagay afè fè mizik pou fè grenn pou fè grenn mizik pou fè it nap ret la nap mouri pov. E la fè grenn mizik pou fè it pou fè it de ou fè it a wal fè gig wal fè gig ou pa wè gon kowona menm lè ou gon mizik ou fè it la avè ki lajan ou pral antre pou viv chanje bagay yo mesye fè lòt strateji pou youn pa egri lòt pou tout moun manje epi pou tout moun ap fonksyone epi tout moun ap avanse ansanm nou paka nou paka chen manje chen menn tout moun. Entèl ah m pa dakò entèl fè si se men menm ki pou devan fòk misye pa la e se men menm ki pou nan plas la non Bondye bay chak moun yon plas li plase w la li plase entèl la li plase entèl la e ou pap ka retire entèl la toutan li menm li pa deside ok kounya se lè pou yon lòt pitit li fè yon bagay toutan l pa deside sa ou pap ka fè anyen Ou pral egri, gwo kè ap touye w kote w ye a, ou pap janm evolye, wap wap ret la, ou pap fè anyen. Chanje l mesye, chanje mantalite a man. Gen plas pou tout moun. Gen plas pou tout moun. Fò w pa chache, fò w pa chache e e Wendy nan nan an di nan PIC. Pa chache PIC nan Blaze One. Pa chache blezwen nan fantom Pa chache fantom nan big jim Pa chache gen Paske Nou chak gen yon pwen fò Konprann si te gen men menm sèlman nan rap la li tap raz a mò Paske li tap raz pou lòt moun ki ki ki ki ap chache lòt bagay ki renmen ki renmen ou konprann se blezwen nan pou yo tande a se dyòzya pou yo tande a se pyc a pou yo tande a. Gon yon sèl gwoup de moun, sèl chinwa m yo ki t ap satisfè. Ou konprann? Apre sa lòt nèg yo t ap bagay. Men ou menm ki fanatik sa w renmen tande a, pa vin chache l nan mwen. Paske e pa li m ap ba ou. M ap toujou ba w Wendyy e Wendyy m rele. Ou konprann? Ou renmen, ou renmen PIC, tande PIC, ou renmen Blaze One, tande Blaze One. Ou renmen, si w gon bagay nan mwen w renmen, vin chache l. Ou konprann? Ou pa gen anyen w renmen nan mwen, ou pa tande m, w al tande atis ou a, ou sipòte atis ou a. Men se pa vin joure m nan k ap itil, li p ap itil ou anyen. Li pa pral fè atis ou a vin pran devan m. E nou ka di, gen yon bagay tou, lè n ap di, lè chinwa yo lage nan dèyè nou, lè fomi yo kòmanse mòde nou nan tout po tèt nou, yo pa anmède moun, yo pa anmède pèsonn. E sa fè m pa janm di anyen, depi y ap mòde nou, m kite yo mòde nou. M kite yo mòde tout moun. Depi ou anmède m, yo mòde w, yo mòde w. Paske yo pa anmède pèsonn. Men il suffit ke ou eseye atake, kounya la, la ou pral jwenn bagay. Wap jwenn bagay tout nan glaje w, tout anba pla pye w, tout nan po tèt ou, anndan tou zòrèy ou, yo nap mòde w. E lè nap mòde w la pa vin di m wi pa la epi non! Fò yo mòde w. Egoyis. Ou twò egoyis monchè. Fò w pran kout dan. Men il suffit ke ou te konnen e e e ann pran ann pran yon lòt egzanp. Nou pa konstate Li toujou pi fasil pou pou nèg la pran telefòn li poul fè yon tweet poul kritike mal la mal la li toujou pi fasil pou li li pi alèz poul fèl ke poul monte poul di w felisitasyon nou pa remake sa ke poul monte poul di w felisitasyon menn bay ou konprann nou pa remake sa bon ann di. M konn ap swiv, m konn ap swiv e konfrè, konfrè m yo. M pa pral pale de Etchemin ni de Kompa bagay sa yo paske m plis gade, m plis gade. Menm lè nou pa tande m, m gade, m gade. Gen de live m konn, m konn, m konn bay lè yo tag mwen ladan yo m monte. Ki, ann, ann pran egzanp, oubyen m al gade sou YouTube. Konfrè m yo, nèg yo goumen pou rap kreyòl. Se sèl diskou yo, se nou goumen pou rap kreyòl, nou batay pou li, nou si, nou sa, nou s. Yeah! E m konnen nou goumen pou li vrèman. M konnen nou, nou, nou pran tribilasyon. M konnen gen nèg ki pran, ki pran, ki dòmi deyò. Gen nèg ki, gen nèg ki, ki pran nan maji, gen nèg ki pran yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt imilyasyon pou rap kreyòl. Gen nèg ki goumen pou rap kreyòl vrèman. E m konnen, e m konnen se vre, diskou yo a se vre. Men si w goumen konsa pou yon mouvman, ou goumen anpil pou li vrèman, e kounye a la ou vin wè yon moun nan mouvman sa a ap fè gwo bagay, ap fè eksplwa, ap fè, ap fè, e pa kontan pou w ta kontan? Fò w ta bat bravo, se mouvman pa w li ye. Se pa se pa yon exploit fèt misye se men pa gade se Wendy oubyen pa gade se yon lòt moun ki fèl men menm lè yon nèg fèl men menm pa gade se se entèl ki fèl se rap kreyòl se rap kreyòl apre se yon sèl bagay men menm kòm se yon nèg menn konpetisyon an menm sa m renmenn m di ok misye fè sa men menm m pral parèt m montre w pat fè anyen. E konsa m fè konpetisyon pa m nan men m kontan pou ou. M kontan pou ou. Si mouvman se mouvman nou liye nou goumen pou li anpil e m panse m panse si si l ap fè si l ap fè siksè pe enpòt jan l ap fèt la pe enpòt sa l ap fèt la nou ta sipoze kontan nou ta sipoze kanpe dèyè l nou ta sipoze sipòte l nou ta sipoze pouse l plis paske e men men m wi se men men m men li pral ouvè pòt pou yon pakèt lòt nèg.

Men si chak nèg menn fòk se mwen fòk se mwen fòk se mwen sil pa mwen m pap bagay li non menn li pa fè sans menn e nou lèd anpil menn nou lèd nou trè lèd nou trè trè trè trè trè lèd menn nou trè lèd paka gen tèt ansanm non nou an mouvman paka gen entèl ap sòti ouvè jèw ou pa wè ou pa wè kijan nèg yo ap mouv nan state la map pale de ameriken yo nou pa wè kòman nèg yo ap fè bagay yo. Entèl ap entèl soti al bò mnyon la tout nèg sipòte tout nèg fè lajan kap fèt tout nèg fè lajan ok ta sa se pou misye boum nou tout nèg ap pouch pou poum poum poum lajan fèt apre sa lòt mwa lòt la anonse tout moun met ansanm avèl poum poum poum poum poum lajan fèt. Men nou menm non eh se bagay men eh gay lè li sòti pal la la hep nou pran telefòn nou hirr men depi siksè a fèt nou tout kwayèt humm nou paka di krik menm nou menm ankò nou vann tèt nou menn eh tout men depi gen siksè pèsòn pa di krik men kou gon fay pou nou pale ou wè tout moun pran telefòn yo hirr yo lage wè monchè. Eeh mwen ta E se sou nou, e se sou nou, gen yon pakèt jèn kap pran egzanp. Se sou nou, se sou nou, se sou nou paske e nou yap swiv. E sou nou yap pran egzanp, menm si yo ta gen yon mantalite, nou menm si yo wè gen yon amoni antre nou, yo petèt yo menm ya chanje, ya vin pran konsyans. Ya di ok ansanm nou ka fè yon pakèt, nou ka fè plis bagay ansanm. Lè nou ini nou menn, gade sa, gade sa chinwa yo ap fè la menn. 4 milyon, 4 milyon, 4 milyon, mwen menm m pa menm di 4 milyon men kont, kont, kont on, on, on, on, pou n kanpe chita dèyè yon albòm ki gen, ki gen yon ekip gwo lejand sou li, yon ekip gwo ikòn menm ki, ki, ki, nou pa wè n ka fè yon pakèt gwo bagay, nou ka fè gwo, gwo, gwo, gwo bagay, egoyis la, yow, mantalite nou ki fè nou nou pa ka fè yon pakèt bagay nan mond lan, nou ka fè yon pakèt bagay.

Anfen menn, tan tan pèdi, gentan konnen pale pale pou pale pou granmesi paske se konsa n ye, se konsa n fèt menn e si si si nou pa pran konsyans, si nou menm de nou menm paske yon ekip gwo, yon ekip yon ekip nèg ki. On ekip nèg ki ki bon m pa konprann anyen menn antouka antouka e sak fè se se kèlke moun kap manje kèlke moun kap manje nan etchyma la menn entèl entèl entèl entèl ap fè siksè depi pakèt tan epi entè paske l konprann paske l konprann kòman kòman kòman bagay yo fonksyone li wè kòman tout bagay ye ok nou nan nou nan yon etchèm bay chen manje chen si m nan yon etchèm bay chen manje chen kisa m pral fè m pral antre nan nan chen manje non menn m gen fòmil mwen m ap fè m ap fè m ap fè m ap sòti tèt mwen m sòti tèt mwen m kanpe konsa chen manje chen al rete chen manje chen m rete m poze m m ret nan menmen m. Ou konprann? Al fè gen ou pa ou pa ou ka kontwole sou dwèt ou konbyen moun kap manje menn konbyen moun kap fè la la nou nou pa gen pèsòn ki ka bay manti ki ka bay tèt yo manti la nou nou kowona la kowona la se se kraze lap kraze moun la e gig la Fòmil gig la la e gen nèg ka kap ka ki sòti tèt yo e kap fonksyone wi men nou pran kou nou pran kou nou pran kou e Bondye fè pou nou li chanje bagay yo pou nou nou nan epòk stream men and a entènèt la n ka use li gen yon pakèt bagay ki ka fèt sou entènèt la men sak vin pase egoyis la. Egoyis la vin fè ke olye pou nèg la pwodui, olye pou nèg la travay, olye pou nèg la bagay, non. Nèg la pito al pwodui pou l vin bare w, pou l vin kanpe anfas ou. Tan pou l, pou l bay, pou l, pou l chache yon jan, ok m travay, men ki strateji m pral parèt pou m parèt, ok pou m fè ti kòb m ap fè a. Apre sa nèg la vini, li fè ti kòb l ap fè a, epi m menm m parèt ankò, m retounen m fè ti kòb m ap fè a. Non li vle dire pral travay pou m ka e goumen e goumen wap goumen e ben goumen goumen men men map fè kob goumen zanmli m pa wè w menn wap goumen atè tou menn men men map fè kob e janm di nou an se entènèt la nou ban mwen lè m parèt sou li banm si nou pa vle e chak fòmil chak gen plas pou tout moun nan. Enben kounya la nou mande m gè nou pral fè gè nap jwenn bagay vannen map vannen nou pase eli nou ban mwen fann map fann nou paske eli nou ban mwen eli m genyen map fann nou hihihihihi mesye gen gen gen esam te anvi di menn e m kwè m dil. Menm si gen gen gen gen gen e si gen si gen yon pawòl kem di ki fwase yon moun endirèkteman menn sorry pase m pa vin la pou m blese pèsòn m pa vin pou m blese pèsòn pou m bay pase m pa pale a pèsòn dirèk ou konprann ou ka ap tande l la paske pawòl Pawòl gen pouvwa menn pawòl pawòl ka blese yon moun pawòl ka fè yon pakèt bagay se sa anpil nan nou pa konprann ki fè ki fè ke nou nou toujou nou toujou ap pale nou toujou depi w gen de lè menn si se pou yon bagay pozitif yon bagay konstriktif wap di li li preferab pou w fèmen bouch ou pou w fèmen bouch ou paske e pawòl gen yon pakèt pwisans menn. Pawol gen pwisans menn ou konprann e e m espere mesaj la rive rive rive rive sou nou mesye e M espere mesaj la rive sou nou. E kounye a la pou m pale a chinwa m yo pou sezon 2 a. Sezon 2 a chinwa e men sa k pral pase. La nou nou gen tit nou gen tit deja sezon 2 nou gentan la e se prepare. Prepare videyo epi planifye planifye separasyon an e pou m epate nou plis ankò e nap nap nou anvi fè 5 6 epizòd e nou ka menm fè 6 menm nou ka menm fè 6 menm selon jan sa ye e. Nou konn fòmil la deja. Nou konn fòmil la deja. M pral, m pral, m pral apre. Bon tout sòmè a m ap avè nou. Paske m sou, m sou, ban m wè konbyen pwojè m ye. M sou 2. Yeah, m sou 2 pwojè. M sou pwojè Tony an. M gen, m gen 2, m sou 2, 2, yeah, 2 track sou pwojè Tony an. Yo pandan m ap di sa fò. Yo Tony sou ap gade m lan papa. E pa, e pa bliye m bliye w non. Se, ou konnen.

E gon lot sipriz anko ki dèyè an pa raje e kè nou pral kontan anpil nap jwenn bagay poun enjoy nou apre sa Didi pral antre tèt li nou pap tande menm ap travay nou la nap travay e meni ti mesye meni apre menm ap travay men nou pral fon gwo tan poz apre tout nèg menn On nèg resòti menn, pran afè ou fè sa ou gen pou fè, apre sa ou fè ti kòb wap fè a ou fè ti manje wap manje a menn, apre sa on lòt nèg bagay l youn kenbe youn a youn sipòte lòt epi nou frape pase nou nou biznis menn sak genyen menn pa gen anyen non pa gen anyen non menn depire anpir menn bagay yo ap vin depire anpir menn. Map gade pa egzanp menn pastè blaze pastè blaze map gade yon video kilè yè map gade blaze menn blaze kap kriye menn sa lap kriye paske pou jan nèg yo fè peyi a vini avèg gig nèg la diw li pa jwe paske se metyel se li fonksyone son nèg m tèlman renmen e son nèg m kwè m kwè jou jou jou nou rann nou kont de talan misye. Nap sipòtel nap sipòtel nap sipòtel anpil menn son nèg ki fè ki fè ki fè kòman yo rele bagay sa menn stand up son nèg ki fè stand up nou poko pran san nou poun gade blaze kap fè stand up ki sou yon stage kap anime yon piblik.